Yon emisyon kote n ap pale san tabou sou gwo sijè ki touche kominote ayisyèn nan, lakay nou kou nan dyaspora. Jodi a n ap louvri yon konvèsasyon ki enpòtan anpil, ki se otism nan kominote ayisyèn nan. Se yon reyalite e ki souvan pa twò konprann e anpil fanmi ap lite pou jwenn sipò, resous ak konpreyansyon. Avèk nou jodi a nou genyen Yveline Alexandre, yon manman ayisyèn k ap viv Ozetazini ki gen pitit li ki otistik. Li se yon Behavioral Technician epi li se fondatris Autisme 509. Se yon òganizasyon ki chita sou sansibilizasyon ak akonpayman fanmi ki gen plis oubyen ki gen pitit yo sou spectrum otis la. Avèk anpil eksperyans pèsonèl li, Yveline pote yon temwanyaj fò sou defi men tou sou fòs ak rezistans fanmi yo jodi a. Se rezon sa ki fè nou envite li nan emisyon Kontwovès. Nan kontèks politik aktyèl Ozetazini kote anpil imigran pèdi travay yo oswa ap viv anba presyon nouvo lwa imigrasyon, konvèsasyon sa vin pi enpòtan toujou. Kijan fanmi ayisyèn yo ap navige lavi chak jou ak tout defi sa yo? Ki espwa yo Ki solisyon? Ki solidarite yo jwenn? Se sa nou pral dekouvri jodi a ansanm nan Kontwovès, nou ap pran yon ti poz, n ap tounen. Swiv chak dimanch avèk Jiji Show Kontwovès. Kontwovès se yon ti bat bouch sou sijè sosyoekonomik yo ki gen enpak sou lavi nou isit tankou an Ayiti. Rete branche, n ap vini. Chak dimanch, 7 è PM. Kontwovès.
Yon lòt fwa ankò bonswa tout moun. Nan epizòd sa a nan Kontwovès jodi an, n ap plonje nan lavi yon manman ayisyèn, ki se Madam Yveline Alexandre ki te dekouvri pitit li sou spectrum otis la. Li pataje chemen li, batay li ak kreyasyon Otis Fayvonav pou ede lòt fanmi tankou pa li. Pral tande defi ki gen nan kominote ayisyèn nan e epi Ki jan y ap fè fas a pitit yo ki otistik? Sou jan manman ak papa yo ap navige nan yon sistèm sante ki konplike e ki souvan e pi souvan ki jan nouvo chanjman politik nan peyi Etazini mete plis chay sou yo. Yon konvèsasyon ki pote limyè, espwa ak enfòmasyon pou tout moun ki enterese nan lavni timoun nou yo an Ayiti. Non pa m se Jolèt Jozèf, byenveni nan Kontwovès, bonswa Evelyne. Bonswa Jolèt mèsi ke ou envite m e lan kontwovès bonswa tout moun ki konn tande kontwovès kap tande e se yon plezi m avè w jodi an pou w jondi an adrese yon sijè ki enpòtan paske bezwen espesyal otizim se deja he anpil anpil bagay lan men nou paran e kominote epi jondi an avèk sitiyasyon sa tou spesyalman Ozetazini li rann ni pi difisil pou paran, spesyalman nouvo paran yo, ki gen nouvo dyagnostik epi ki vini lan yon peyi kote gen resous ak sèvis epi yo pa ka jwenn li. Donk se yon plezi pou m chita pale avè w jodi a sou sa. Jis avan nou kòmanse Evlin, èske w ka prezante, m di Evlin, Yvelin, m tèlman gen moun ki rele Evlin. Jis avan nou kòmanse Yvelin, èske w ka prezante tèt ou a piblik lan, di kiyès ou ye, ki travay ou fè nan kominote an e kisa ki Mennen w nan batay sa pou timoun ki otistik yo. Bon, mwen rele obviously mwen rele Yveline Alexandre, mwen se yon behavioral therapist, m pat avan se otizim ki mete m ladan l, mwen se paran yon jèn adilt ki gen otis li menm tou ki yon pent li gen 27 an. E lè m te wè lè m vini Ozetazini lè m remake ke pitit mwen te gen de, depi, pitit mwen fèt an Ayiti dabò. E map remake de lan devlopman pitit mwen, gen de bagay ki pa kòrèk, men tankou tout manman, ou gen, ou gen sa yo rele gut feeling lan, ensten matènèl lan, men an menm tan wap jwe politik de lotwich paske w pè. Ou pè ale vè lenkoni, ou pè mande. E se konsa m te pran desizyon vini Ozetazini, lan vakans abityèl m konn fè, m te pran desizyon al chèche yon dyagnostik pou pitit mwen. E lè yo te ban m dyagnostik lan nan fen ane 90, lè sa pa t gen anyen anyen vrèman ann Ayiti, m te chwazi rete Ozetazini pou m te jwenn repons epi resous ak sèvis pou pitit mwen. E lan navige lan kominote mwen, mwen te obsève konpòtman Ayisyen, konpòtman kominote nou an fas a kèlkeswa andikap lan, kèlkeswa dizabilite an. E m te deside fò m met kò m deyò 1. Gen de bagay ki pase m te di fò m met kò m deyò 1 pou pitit mwen, 2 pou kominote m tou paske nou gen yon kominote pratikman sou zafè dizabilite an e gen anpil enkonpreyansyon. E gen ti pwogrè k fèt men gen anpil konpreyansyon. Donk se konsa m te deside mete kò m deyò dabò pou pitit mwen e lè m ap obsève answit tou m di bon fò m chanje kap. Fòm ke m rantre as a professional pou m ka konprann pitit mwen mye, konprann sa m vle fè soti deyò a. E lan anpil vizit lan Nasyon Zini, depi lan lè zane 2008, 2009, m te kòmanse ale lan Nasyon Zini chak 2 avril lan Journée Internationale de l'Autisme, m rankontre ak moun lòt peyi, lòt ti peyi tankou Ayiti, tout lòt kote ki vini ki ki ap adrese sijè an, se te pratikman y ap y ap Y ap milite pou yon enklizyon global. Donk sa te kapte atansyon m, m te di fò m fè tou pa m tou pou Ayiti. Donk e se aprè vizit nou an 2015 ke avèk de twa lòt paran, pwofesyonèl, m te pran inisyativ kreye Otis 509 ki son òganizasyon nou te la 1 pou n edike kominote an, 2 tou pou nou sipòte paran yo lan vwayaj sa epi ba yo jarèt pou n soti deyò an pou n fè sansiblizasyon, ede kominote an konprann kisa k otis lan, ede yo konprann kòman pou y asepte nou e enkli nou. E m vle di ke Otis 509 se pa mwen menm ki Ozetazini sèlman, Otis 509 sa l ap fè yo se pou paran ayisyen ki gen yon pitit ki gen otis kèlkeswa kote y ap viv lan. Ok.
Eske ou ka dekri pou piblik la ki sa ki otism lan? Ki jan li manifeste? Ki diferan tip, eske gen diferan tip ladan, pwiske yo pale de spectrum? Ehm, e ki premye siy ki ka fè yon paran dekouvri ke pitit li otistik? Humm sa m toujou eseye dekri otis an tankou imaj pou moun gon meyè konpreyansyon. Ki sa w ta di otis ye? Se yon pwoblèm newodevlòpmantal ki afekte sèvo ou ki otomatikman afekte tout sans ou. Donk nou pral remake kay timoun ki gen otis humm trè kare 3 trè karakteristik timoun nan pa pa fè entèraksyon a etranje e le pli souvan yo gen reta pale. E yo gen konn pwoblèm de konpòtman. Sa nou pral wè anpil anpil kay timoun, nou pral wè ke timoun nan gen tandans balanse devan dèyè, kouvri zòrèy li, sa yo se de konpòtman, se de konpòtman nap rive pi lwen ki le fèt ke sans yo afekte, lè sans lan gen yon sichaj sansoryèl nap wè konpòtman sa yo. Nou pral wè tou de trè karakteristik kay timoun ki gen otis, genyen ki mache sou pwent pye sèlman, yo pa janm mete talon pye atè. Sa yo se karakteristik komen yo ou wè, bouche zòrèy, balanse devan oubyen ap jwe a men yo e tou, oubyen konn genyen k ap fè de son, sibitman y ap fè de son. Sa yo, jan m di an, son kondisyon ki afekte tout sans ou, lavi, lwi, lodora, tout sans sa yo afekte, se sans sa yo, lè gen de bagay kritik, ki trigè ou konn wè de konpòtman kay timoun sa yo e nap nou wè anpil diskisyon sè dènye tan eske gen on kur pou otis gen moun ki vin yo di ou gen de bagay ki fè timoun nan timoun nan pa gen otis ankò men men menm pèsonèlman se pa ke se sur e sèten terapi bonè prizancharj bonè ka pote de chanjman tèlman kay timoun nan, e m jwenn de paran ki di, pitit mwen pa gen otis ankò paske l fè tèl tretman. Non li gen otis men sa ka chanje anpil anpil lè w pran sa bonè. E Jolette ou di m konbyen kategori otis ki genyen. Gen moun ki di w

ki yon fòm nan otizm nan, men nou menm nou pou jou prefere gen yon moun ki bezwen plis sipò, gen yon ti moun ki bezwen plis sipò pase yon lòt.
Eske ki tip de diskriminasyon an jeneral e moun ki soufri, m pap di soufri, moun ki otistik yo resevwa nan kominote nou an? Oh my God!
Jolèt! An jeneral, nan kominote nou an, nan sosyete ayisyen an, depi ou diferan, antre gimè, yo mete w sou kote. Ou pa egziste. Yo pale de ou, sa vle di timoun yon kote a manman l, yo pale de timoun nan avèk de tèm pejoratif tankou timoun nan pa la, l pa tande. M vle di kominote an k ap tande tou, sa yo se de konpòtman konn chanje paske moun nan otistik, tankou tèm Pal Grandin di, Humm diferan pa vle di ke w pa anyen. E timoun sa yo trè entelijan, gen de lè w ap adrese yon bagay, w ap fè yon kòmantè, timoun nan konprann li tande. Timoun nan gen dwa pa vèbal, li pa ka reponn ou, li pa ka kominike, li tande. E jan nou te tande m t ap di ke otistik, otizim li afekte sèvo w, li afekte sans ou. An menm tan l afekte sans ou, timoun nou yo ki gen otizim yo trè trè sansib. Sa vle di, nou toujou di ke, m toujou di ke timoun yo li w. Ou konn pa bezwen pale, timoun nan konprann ou, reyaksyon ou. Donk diskriminasyon gen anpil e malerezman nou konn jwenn li kay pwòp fanmi timoun nan, yo pa envite l, yo pa envite w nan fèt paske ou gen yon timoun ki gen otis oubyen gen moun ki pè, o paske timoun nan ap fè yon son yo pè, tou sa yo se diskriminasyon ke nou jwenn. Nou jwenn li o nivo legliz, yo mete paran a timoun nan paske timoun nan ap fè bwi, yo mete yo deyò legliz. Donk tou sa yo se de fòm diskriminasyon e nou jwenn anpil e fòm diskriminasyon yo on ti jan, pa on ti jan izole paran yo plis lè yo soti deyò al jwenn rejeksyon sa yo. Ki Ki premye santiman ou te oswa reyaksyon ki te vin nan tèt ou lè ou te resevwa nouvèl pitit ou otistik? Humm moun ki konnen m te ka repete sa pou mwen m tèlman di li. Lè ke m vin isit, m deside ke gon bagay ki pa mache, fò m ale lopital pou m gon dyagnostik pou konn sa l ye, pou m konn sa pou m fè. Lè yo te di m, yo te ban m evalyasyon an, yo te ban m dyagnostik lan, tankou m toujou di, se tankou yo lage m nan yon pisin 20 pye plen dlo, m pa konn naje. Se te sansasyon sa m te genyen. M pa t konn, m pa t janm tande mo sa, paske lè yo te fèk di m mo sa, m te panse se te otit ki yon pwoblèm zòrèy. Donk lèm rive lakay mwen, moun ap di ok li ok li ok m kalme tout moun di yo tout bagay ok epi aswè m monte computer m pou m fè rechèch pa m egzakteman se sansasyon m sa te gen yo lage m nan yon bagay yon pisin pyen bè pye plen dlo m pa konn naje pou m ap gade eseye konprann kisa k otis lan kisa m pral fè fas a fanmi kisa m pral fè tou fas a kominote kòman m pral jere sa se sansasyon sa m te genyen. Obstak ou te rankontre kòm yon manman ayisyèn nan sistèm sante ak edikasyon Etazini an ak yon timoun ki otistik?
Odebi, premye sa ou rankontre lan obstak se kay fanmi. Fanmi ap gade ou a yon pitye tankou podyab, se kòmsi ou gen 20 sak sèl sou do w. Y ap gade w yon pitye e ou konn wè fanmi k ap rele pitit lan gen tèl pwoblèm wi. Ou byen ou jwenn yon fanm ki di mwen menm m pa gen pitit retade non, m pa gen pitit kokobe non, se tèm sa yo. Ou byen de moun, ou byen de moun mwen fè eksperyans lan men avèk de paran ki di w ke li monte pa egzanp, li monte yon kamyonèt, pwoblèm sansoryèl timoun ap fè leson l ap balanse, epi yo di l ke madanm timoun sa genlè gen yon baka sou li pa mache sou moun avè l. Mwen menm eksperyans mwen. Yo di moun nan, yo di yo sa vre. O ya, madanm ou pa ka mache sou moun a timoun sa l ap pede fè bri la se yon baka l genyen. Mwen menm pèsonèlman m chanje Premye premye Babysitter premye travay mwen jwenn Ozetazini m oblije al mennen pitit mwen nan babysit. Lè m tounen sot travay, babysitter an di m kareman, M konn fanm ou se moun Latibonit, pini w al nan peyi w al benyen pitit la paske l gon dyab sou li. Donk, On se Ayisyen ki di w sa? On Ayisyen, on babysitter ki te di m sa. Se te premye eksperyans mwen. So, se sa yo nou jwenn. Timoun sa pa dwe mache sou moun. Ou pa ka mache ak timoun sa. Timoun sa gon baka sou li. E moun ki zanmi, fanmi tou, pitit, M konn fanm ou fò fon seremoni lwa wi se tèl lwa w pa bay manje ou byen se tèl nevèn ou pa fè ou byen se tèl jèn ou pa fè kay pastè so tou sa yo konbine se sa yo nou jwenn e moun ap di w ke mwen menm m pa m pa ka konprann pitit ou wap di m eseye konprann m pa ka konprann li paske m pa gen pitit kokobe m pa gen pitit retade so se sa yo nou tande paran e chak fwa nou tande bagay sa yo se yon kout kouto nou poko konn menm ka jere kondisyon epi chak fwa nap pran kout kouto sa yo lan men pwòp kominote pa nou. Ok.
Ki modèl tretman oubyen terapi yon timoun ki otistik ka resevwa? Oh gen anpil. E konbyen tan sa dire? Eske se sa, eske tretman sa ou terapi ap dire pou tout rès vi l oubyen gen yon peryòd de tan done? Gen gen gen paran, fò banm di ke otism Ou gen dwa met, tankou yo di ou gen dwa met 50 timoun ki gen otis kanpe, malgre yo tout gen otis, men chak grenn, se tankou lapli. Lapli ap tonbe, chak grenn lapli diferan. Mwen menm gon terapi ki ka mache pou yon paran, pou yon lòt, li pa mache pou mwen. Donk sa pral depann de pakèt evalyasyon, spesyalis yo ki pral di ou, an n fè tèl terapi. Mwen menm, onètman aprè speech terapi pitit mwen pran, E terapi li pran occupational terapi as on behavioral analyst m toujou gon terapi map fè ki tèlman enkli nan vi nou ke kounye a m pa menm wè terapi m tèlman anplwaye l sa pral depann sa pral depann de timoun nan sa pral depann de bezwen timoun nan paske jan m di w lan gen timoun ki bezwen plis sipò pase yon lòt e m mande m paske map gade map gade pitit mwen pa egzanp E gen de lè, gen de pwoblèm sansoryèl ou wè a 27 an, sa vle di, mwen konn kòman maji si lan peryòd sa, ki sa k fè sa. Sa k enpòtan lan konpòtman, se gade sa k trigè konpòtman pou aplike terapi pou tera, pou an, ki nesesè. E m ta vle di tou, lan tout bagay tankou nou menm, alimantasyon trèzenpòtan. e veye sa w ap bay timoun nan, gade, kontwole, e nou jwenn, sa se youn nan gwo pwoblèm nou jwenn nan kominote nou an, moun yo pa veye sèlman, m toujou di leksè antou nwi, men atansyon avèk alimantasyon sa w ap bay timoun nan trèzenpòtan tou.
Ok Nou konnen ou travay avèk anpil medam ayisyèn, anpil fanmi ki gen pitit yo ki otistik ki an jeneral ki chaj mantal sa pote pou yon fanmi oubyen pou yon manman ki selibatè ki gen pitit li ki otis ki gen otis oubyen ki otistik? Yo toujou di ke yo konpare yon paran ki gen yon timoun ki gen otis avèk yon sòlda ki nan lagè. Se degre strès lan sa. Nan sosyete pa nou an, li difisil. Sa rive ke nou jwenn ke timoun nan fèt, li gen otizim epi mari an di ke li menm li pa gen bagay konsa lan fanmi l, se madanm nan. An jeneral, banm pataje eksperyans pa m avan. Lè yo ba w dyagnostik, lè w kòmanse ap fouye, Li yon bagay ki tou natirèl pou ap chèche ki kote sa sòti. Paske ou poko konnen. Paske lan tèt ou son maladi. Ou poko konnen ap chèche ki kote sa sòti. Eske se kot fanmi m? Eske se kot fanmi mari an? O fur et à mesure wap aprann. Sa m jwenn anpil, e ke sa m jwenn anpil malerezman mesye kap tande m yo, mesye yo yo se premye ki toujou akize yo pa gen bagay konsa lan fanmi yo epi yo chape poul yo. Yale! Se menm bagay lè lè yon fi paka fè timoun oubyen lèl marye l gen mari li paka fè timoun premye reflèks la se akize fi an alòske gason tou konn gen pwoblèm paka fè timoun. Egzakteman mwen rive nan anpil anpil ka pandan vin konbyen tan map navige nan mond otistik lan anjeneral mesye yo kouri m pa gen bagay konsa nan fanmi m pa gen timoun konsa nan fanmi m yo kouri lale Sa pou li.
Anmweyy yo kite fi an avèk timoun nan. Oh wi, men m ka di tou pandan tout tan map di otizim gen dwa kraze on fwaye, gen de fwaye tou otizim konekte yo. Sa vle di papa, manman, le plis enpòtan se fin fè rechèch epi aksepte. Epi yo fè ekip pou yo fè fas a kondisyon sa avèk nouvote sa lan fanmi yo. Men konn gon pakèt lòt bagay ki afekte. Ann di ke gen de paran, pam pam, gen de paran M te gen dwa di l, Plim lan bon pou otizin, fè timoun nan bouyi plim lan ba l bwè dlo an, l ap fè l. Pou tout sa yo, pa bliye gen scammer deyò an, tou sa yo se lajan. On moun gen dwa di w, O, tretman sa ap koute w di mil. So fin konn, le pli souvan sa m remake lan lan kominote nou an, konn gen mezantant o nivo finansye. Manman gen dwa vle fè tout tout tout tout depans sa yo. Chak tretman yo ba l l ap eseye, papa pa dakò oubyen papa a vle, epi mezantant finansye epi separasyon. Nan kounye an gon afè de bo paran. Bo paran yo sa vle di de paran yo, yo gon timoun ki gen otizim, yo konprann otizim nan, epi granmè a granpè pa dakò, epi chak fwa manman a papa pa la yo mennen timoun nan kay yon gran pou wetire baka a sou li. Donk, No way!
Bay m konn sa w ap di m la.
Bon, sa rive tou ke de granmè yo konplis, granmè yo chak bò oubyen granpè yo chak bò, manman papa pa la, fwa al kay yon gran entèl, Ou konprann ou byen fwe a Yo konn sak rive timoun nan ki ou byen ki dyab ki ki dyab yo voye sou timoun nan. Timoun nan lè pou retire baka sou li so gen anpil sa yo donk ki vin fè ke sante mantal depresyon se kòm si paran ki gen timoun ki gen otis nan ou kounye an nap pale de koup nou pap menm pale de paran single parent an jeneral medam yo sa vle di depresyon se kòm si se nou se konpayon prefere depresyon. depi nap fè fas a otis e nou aprann jere li e tankou mwen di yon moun e m tèlman ap fèl lontan m konn kenbe kwi a se jis lè pitit mwen dòmi m kwi pou l pa wè pou ke sa pa afekte l ou byen tou gon timoun ki gen otis ki gen tout pwoblèm sansoryèl ankò egzanp pèsonèl an n di ke tout moun nan kay lan pral travay epi timoun nan lefèt ke l mache sou pwen pye w gen tout pwoblèm sansoryèl yo gen pwoblèm dòmi Yo pa ka tande son ki twò fò. Timoun nan pa dòmi lannwit, l ap kriye, li gen kranp, tout moun ki pral travay demen maten leve byen move paske yo pa ka dòmi e ou menm paran w ap pran tout bagay sa, ou menm tou fò w fè figi w byen bèl w al chita nan travay lan tout jounen an, ou souri ou pale ak li an, w ap jere tou sa ou plis tout lòt pwoblèm. Donk se yon gwo, gwo.
Pandan w abòde aspè sa, ki Chaj travay. M te pale talè a de chaj mantal pou on paran. Ki Jan de travay sa mande pou on paran ki ap leve on timoun ki otistik? Hum.
Anpil travay, anpil travay. M chita la m ap pale avè w Jolèt. M gen 27 an ladan l, Sa vle di lèm chita an gran la map pale byen konfòtableman. Se pa t konsa l te ye. Gen de jou m di wè l. Sèl bagay m toujou di, Bondye degaje w avè m mwen menm. Ou konprann? Men, anpil, anpil travay pou fè. Anpil travay pou fè. E m panse, sa m toujou di paran yo, premye sa pou fè se enfòme w Edike w sou kondisyon pitit ou. Pou w ka konprann kondisyon an lanvè landwat. Pou w ka konprann, eseye idantifye pwoblèm sansoryèl pitit ou genyen. Pou w ka konnen kòman pou w dil avè l. Otomatikman ou fin dil apati sa kounye an, ou ka konprann kòman pou w dil a fanmi dabò. Paske gen fanmi yo pa. Gen fanmi ki di w, M toujou di yon blag sou manman m, paix à son âme, m sonje ke m al kay doktè, m sot kay doktè a pitit mwen, pitit mwen te gen 7 ou 8 an, epi te gen yon antibiotik pou m al bay fè pou li nan famasi, pou m al pran pou li nan famasi. Epi lè m rantre lakay lan, mwen di manman, Alize kòmanse dòmi, veye l pou mwen pou m al nan famasi al bay fè remèd lan. Pa reflèks manman m di fè, O o o o o, al avè l. Epòk sa a, sa fè 20 tan de sa. Li pa t vle rete avè l pou l ap jere. Egzakteman. Epòk sa a, mwen tonbe kriye, mwen rele yon lòt bon zanmi ki rete a 20 minit de mwen menm kondui, m ap kriye, m ap di, li fè, o, manman w mechan, m ap vini. M tann li 20 minit lan pou l vini pou l rete, antretan pitit mwen gentan dòmi. Men kounye an. Lè map gade lèm kòmanse konprann se pa renmen manmanm pa renmen m e pa renmen l pa renmen pitit mwen an li just pè e nou gen pa gen de moun deyò k fè de kòmantè nou konnen ayisyen an jeneral lè nou pa konnen nou nou nou agresif kareman ou konprann gen de moun ki konn di de anplwaye de tèm pejoratif oubyen konpòtman manman m te gen an, se pa renmen pa renmen, li just pè paske l pa konn kòman pou l jere l. Donk sa rive anpil anpil lè w fèt fè fas a sa yo, depresyon ap vin pi rèd kòm paran. Wi m imajine. Lòt kesyon m t ap poze w Yveline se, kijan, ok, nan eksperyans ou, ki resous ki pi itil pou fanmi ki gen timoun ki sou spectrum otis la epi ki Sipò ke yo ka jwenn nan kominote an pou yo fè fas.
Premye sa m ta di ke kreye yon sistèm sipò. Ou gen yon diagnostik, kreye yon sistèm sipò paske ou pa ka fè l pou kont ou. On bon zanmi, on fanmi ki konprann, petèt son pwofesè lekòl lan, on terapis, kreye on sistèm sipò. Answit, kominote pa nou Ayisyen, ou pa gen wont, ou gen on timoun ki gen otis ladan l, se pa w li ye dabò, ou pa gen pou wont w al di, oubyen w al mande on enfòmasyon pou chèche konnen. Kounye an, lè w gen on evalyasyon ou gen ou gen on dyagnostik lanmè w, yo pral di w, men ki terapi timoun nan mande. Sa yo trè zenpòtan. E youn trè trè zenpòtan, aprann rekonèt pwoblèm sansoryèl timoun nan genyen. Paske pa egzanp, lè w wè on timoun lanmò l nan lapoula atè, L ap bay kout pye, l ap mòde. Gendwa se yon timoun ki gen otis, lefètke l gen yon sichaj sansoryèl, li agresif. Donk sa trè trè enpòtan nan konpòtman timoun paske si w gen yon timoun ki agresif, Jolèt oubyen Ivin ka pè gade l pou ou. Men si w idantifye pwoblèm timoun nan genyen, ou konnen yon sichaj sansoryèl ka trigè yon konpòtman lakay li, ou gentan jere sa, donk li pi fasil pou yon moun ka kenbe timoun sa dezèdtan, twazèdtan pou ou.
Jan kominote a ka sipòte paran yo. Men ki wòl fanmi ak kominote yo ka jwe pou sipòte paran avèk timoun ki otistik. Wòl fanmi an se aseptans. Aseptans, enklizyon. Sa se 2 mo kle. Men m toujou di tou paran yo, si ou pa ou menm ou pa asepte timoun nan, ou pa ka mande yon lòt moun pou l asepte l pou ou. Donk mo kle yo, fanmi, Fanmiy, kominote se akseptans avèk enklizyon. Se poutèt sa nou toujou ap batay pou n kontinye enfòme kominote an pou yo konnen, pou yo konnen. Jolèt, m te gen yon bagay m te vle atire atansyon paske m pale de, nou pale de degre otis, men nou pa pale de lòt pwoblèm otis vin avè l. Ou konprann?
An jeneral, timoun nan, nou ka jwenn timoun nan ipèraktif, timoun nan gen pwoblèm Gastro-intestinal, sa vle di kan timoun ou ka jwenn otis, ou ka jwenn kres, ou al gen dyare, ou byen konstipasyon kronik. Timoun sa ou gen problem pou yo domi tou. Donk sa yo se de problem ki important pou nan apren jere, pou nou ferm la dan yo tou. Fok paske timoun ki gen otis an general, yo de pou kreye yon strikti pou yo. yo konfòtab ladan l epi li nòmal. Sa vle di, o, timoun nan pa vle dòmi, lefètke l pa p dòmi, televizyon ouvè a dizè, onzè di swa. Non, ou kreye yon estrikti, se a nevè pou televizyon fèmen, menm si timoun nan pa p dòmi, li kouche, tout bagay etèn a nevè. Ou kreye ti kwen. M te travay nan, m te travay nan Child Care Center, e nou te konn gen timoun ki otistik. Youn nan defi ke nou te konn jwenn se fè timoun sa chita nan sal de klas lan pou l swiv. Men sistèm ke yo te mete an plas, se mete timoun nan chita, fè l aprann rete chita. Menm si li pa li pa chita menm kote avèk tout timoun, men gen yon chèz espesifik yo mete pou li epi te genyen ebiye teknisyen oubyen terapis ki konn vini ki akonpanye yo, ki ede yo aprann gen strikti pou yo konnen lè yo nan moman pwofesè ap anseye, yo sipoze chita pou yo suiv menm si yo pa vle. Anpil fwa yo goumen, batay. Men m imajine w, m sonje nou te gen yon ka, nou te gen 2 ka. Moun nan pa fè yon jounen lan l kouri, moun ki te vin travay ak timoun nan. gen youn nan teknisyen nan youn ebiye teknishan yo ki kouri le menm jou donk imajine w si map mande tèt mwen si se te pwòp pitit li bagay la te choke nou paske li tèlman vini li vini avèk foug avèk vigè ke li aprann li renmen sa epi oh oh misye kouri sa rive.
Misye pa rete e sa te choke nou paske mwen imajine m di kèt. M di gade yon etranje ki vin travay avèk yon timoun ki otistik epi li pa menm gen kouraj pou l fè yon jounen travay rete avèk timoun sa, m ap imajine si se pitit li sa l t ap fè. Sa rive anpil. Si se pitit sa ta fè, l tap kontinye, kontinye jiskaske l chita. Mwen menm pèsonèlman, pitit mwen te trè trè ipèraktif. Sa vle di, Alize nan lè debi pat tap, pat tap, pat tap chita 15 minit pou ou. Lè l kòmanse ap avanse, m di men fò l al lekòl, kisa map fè? Ebyen kisa m fè, m al legliz. Nou konnen jan fèt ayisyen long. Premyèman, paran k ap tande m, teknik mwen m al legliz a yon bagay ki pou okipe l. Pou m fè Jolèt, m al legliz avè pitit mwen, m mete yon liv epi kèlke kreyon koulè. Ok.
Sa k enpòtan pou mwen, se pa legliz lan, paske kèlkeswa kote w ye, paran, gen moun legliz pou yo, yo pa menm ka respire paske, non, kèlkeswa kote w ye, sa k lan tèt mwen, kèlkeswa kote m ye, Bondye ap tande m, l ap wè m. M al legliz lan, Priyorite m Se byen m al egzan men priyorite m rete pitit mwen. M al legliz lan, m ba l kreyon koulè, ok! M kòmanse, m di ok, 5 minit, 10 minit. Li kòmanse l ap fè 9 minit, epi depi l kòmanse annwiye, paske yo annwiye souvan, epi m leve m ale m kite legliz lan. O fur et à mesure, mwen ogmante l, o fur et à mesure tou m wetire kreyon koulè an, m wetire liv lan. Enben, manman m, pwòp manman m, m sot ba nou blag lan, Guess what? Manman m al nan chemen kwa pitit mwen.
Mwen menm ki te gen yon mank konfidans, m di, talè l pral vin la, l pral fè kòlè, pi timoun nan gate pwogram li. Yo fè tout jounen yo nan chemen kwa. Pitit mwen ale nan Karismatik lan, Jilbè Dabadi a, Sè Klè, tout lannuit, l al mès minui. Paske w te ba l estrikti.
Egzakteman. Se sa k enpòtan, mo kle tou kay paran yo, Konsistans. Se pa ke ou fè bagay lan jodi an, epi ou di ou fè bagay lan, paske timoun yo se strikti. Ou fè bagay lan a setè, epi jodi an a se, ou fèl konsa konsa, epi jodi an a setè, an, m pa sou sa, an m gon cho pou m gade. Konsistans, konsistans jiskaske timoun nan, li vin tounen yon reflèks nan pral wè timoun nan pral fèl pou kont li, lè lè a rive. Sa sa trè enpòtan.
Ok, donk m byen kontan ou pataje aspè sa yo avèk nou e m espere piblik la ap pran nòt sou sa. E nou konnen sitiyasyon politik aktyèl la Ozetazini mete presyon sou anpil fanmi ayisyèn, espesyalman sou travay ak sekirite. Ki jan sa afekte fanmi ki deja ap jere defi yon pitit ki otistik?
Wonick di, Sa m gen palpitasyon. Li trè difisil pou paran yo, spesyalman nouvo migran yo ki vini avèk sitiyasyon imigrasyon Ozetazini epi yo vin a 2 timoun. Se bò isi yo fè dyagnostik lan e li trè difisil gen 2 timoun ki pa petèt jwenn de benefit ankò yo te genyen. Donk, paran an kounye an li gen lan tèt li, si l pa gen oken lòt opsyon, li gen lan tèt li pou l retounen lakay li avèk yon timoun, gen de timoun ki gentan, mwen gen de timoun pwogrè m wè timoun sa yo fè, yo gentan pran lan sistèm nan, resous yo jwenn, pwogrè yo fè, e pou imajine w yon timoun konsa ki pral Ayiti. kap koupe kareman de resous sa yo se strès sa li deja strès imigrasyon pou paran strès sa m gen de paran kareman ki dim gen gen sa tou gen paran ki diw ke lap pèdi de bagay vo mye ke m gen 1 2 3 paran ki voye timoun nan deja retounen an ayiti paske premyèman 1 timoun nan l paka jwenn tout bagay yo akoz de sitiyasyon imigrasyon 2 kounye a timoun nan mare pyel li menm li paka al travay Donk son sitiyasyon ki vreman vreman tris, vreman vreman ou leve yon tansyon e ou byen yon paran ap rele w lan telefòn li di w li menm si l, bon nou tande sa anpil e ke si y ap voye l tounen l ap tiye tèt li, pann li gon timoun ki gon bezwen spesyal, lè konsa m di paran avan tiye tèt w ap kriminèl avan paske fò w kriye tiye timoun nan se kol men nou tande bagay sa yo son sitiyasyon ki vreman vreman vreman tandi mwen mwen gen yon bagay m jolet nan tout sitiyasyon m toujou di lè lavi an baw sitwon fè limonad limonad la gen dwa manke dous li pa glase but limonad kanmenm mwen menm mwen toujou di se yon tout bagay kounye an nou lan spesyalman kominote ayisyen an son afè de momentum nou lan yon sitiyasyon ki pou fè n panse yon lot jan E si nou menm, bò isit, ki gentan wè sa timoun nou ka genyen, sa nou ka fè, epi nou rive lakay nou, nou fè afè pa nou, lakay nou, pou pitit pa nou? Si pa gen lòt opsyon. Se, se sa m panse, men sitiyasyon vrèman, o nivo strès, li vrèman, vrèman difisil pou paran ayisyen nouvo migran yo ki gen timoun ki gen autism.
Ok, finalman kisa ou ta renmen gouvènman ameriken oswa otorite nan kominote ayisyèn nan fè pou amelyore lavi timoun ak fanmi ki otistik?
Jolèt kounye w rantre nan yon kind of politik avè m, byen ke yo toujou di yon sitwayen konsène se yon politisyen, men premyèman gen anpil batay ki pou fèt onivo bezwen espesyal, Kounye an ann pale de kominote ayisyen, elected official nou yo m panse ke fò yo ta ka batay pi di pou nou, se pa just I'm elected official, fò yo ta ka travay pi di pou nou, fòk ke yo ta reprezante nou mye, e yon pakèt bagay ki pou fèt lan nivo sa a. E mwen menm m a on mindset ke tout moun okipe yo de lakay yo. Sa vle di, isit se vre gen lwa, men si moun yo pran de desizyon li bon pou peyi yo, se nòmal. Sa vle di si m vin lakay ou Jolèt, ou di m fò pòt ou fèmen a dizè di swa, m pa ka vin ba w presyon pou w fèmen l a dezè di maten. Se lakay ou. Se sa pou n met lan tèt nou. Sa pou n met lan tèt nou an, kèlkeswa jan, bò isit, se dezyèm rezidans nou. Lakay nou se kote lonbrit ou koupe, 27 mil 750 kilomèt kare se li ki pa ou. Bagay yo difisil se vre. Gen de lè wap di bagay yo preske enposib paske de jou an jou wap tande te gen moun la ki ka tounen lan an Ayiti, yo pa gen katye, yo pa gen kay pou y ale, yo pa gen vil pou y ale. But guess what? Bò isit yo pa bezwen konn sa, se ap voye w tounen, yo pa bezwen konn ou pa gen vil, ou pa gen kay, ou pa gen katye, ou prale kanmenm. Kisa w ap fè? Mwen menm m toujou di, gon moun mwen di l ke m pral Okap li mande m si se moun Okap m ye. M se moun Ayiti! 27500 kilomèt kare! Gen anpil moun Pòtoprens ki kite Pòtoprens k al rete Okap, Egzateman! Poukisa m vin konn se yon malè, se yon malè ki rive pou m al yon lòt kote ke kote l ka pi bon? Poukisa pou m tann, paske mwen menm de twa ane avan, lè m te wè Ayiti, m te wè Pòtoprens. But guess what? Ok Pòtoprens bagay yo difisil li enposib, ban m yon lòt kote, kèlkeswa kote w ye sou 27 mil 700 kilomèt kare an, ou se Ayisyen e ou se citizen tou san kè sote. Donk, mwen panse mande moun yo wè sa tou. E elected official nou prezante, epi lòt bagay lan, Chak moun ap pale, gen anpil moun de yo ayisyen k ap pale de sitiyasyon an, byen ke yo gen menm diskou lan men yo pa reyisi met ansanm pou yo gen yon sèl diskou epi pou vwa nou rive pi lwen. Se pi gwo pwoblèm sa. Se sa m ta swete. Men mwen menm an menm tan tou, fò n swete ke e lakay nou. Paske li nou pa ka tounen jwiferan. Mwen menm li fè m mal lè y ap pale de voye tounen epi moun ap pale m de al viv lan yon lòt peyi ilegalman.
Ya, lè m di moun, ok, lè m di moun, a m pa wè mwen menm ki pral retounen, rekòmanse nan yon lòt peyi, m ta prefere tounen Ayiti. Yo di m, o non, ou pa ka tounen pou ki rezon. Anyway, so, Non, men gen yon lòt bagay pou mwen tou. Sa pou n aprann tou ke fò n gade imigrasyon an, se yon pwoblèm global li ye. Tout peyi gen pwoblèm. Tout peyi gen pwoblèm. E se yon pwoblèm global li ye, fò n kòmanse wè lakay pa nou, chak moun nan patiraj yo. ke l bon ke l pa bon, kiyès ki pral ranje l? Nou pran konf yon pakèt bon eksperyans bò isit, n aprann kòman bagay yo fonksyone, o, ou imajine w ke yo pa t fè esepsyon tout moun ale? E nou menm tou moun ki an Ayiti k ap tande yo, leve pye nou. Nou pa ka chita, nou tankou, mwen, mwen gen yon feeling ke nou se yon pèp nou pran yon anestezi, nou rete bouch ouvè n ap gad tout bagay k ap pase. Ke l kòrèk, ke l pa kòrèk, fò n kòmanse Pa gen pa lan afè statu quo ankò. Fò n kòmanse ka denonse tou. Sa vle di kounye an si m konnen yon moun ki boule yon lekòl, m pa pral di m konnen yon moun, fò m di avèk prèv tou, fò m di se tèl moun ki kraze tèl lekòl. Fò n kòmanse fè sa yo tou. Paske pitit ki pa kriye pa bezwen tete.
Ok, avan dènyè kesyon m pral poze w, m ap retounen sou kesyon resous la. Èske w ka endike pou paran ki gen pitit ki otistik yo ki kote yo ka ale pou yo jwenn èd nan Florid la? Gen anpil òganizasyon.
Nan Miami, nan zòn kote ou ye a, nan Broward, etc. Gen anpil òganizasyon k ap fè de sipèb travay. Mwen menm gen yon bon kolaboratè, m di l mèsi, ki yon paran tou, Jane Petit, ki nan Family Network and Disability.
Nou gen tout bon moun e ki sa n fè nou toujou mete Autism 509 se tankou se yon GPS ou genyen. Ou vin jwenn nou, nou gen yon gwoup sipò, yon gwoup paran sipò, paran tout kote, paran an Ayiti, paran an Kanada, tout kote e lè nou pran ou, ok se Ozetazini, nou sèvi w de GPS. Sa vle di nou mache avè w. Men nou nan sistèm nan rantre lekòl, meeting, tou sa pou n di w ki kote ale pou ale pou jwenn resous ak sèvis pou pitit ou.
Donk, jan m ta di w lan, konekte avèk Otis 509 and then n ap ka gide w sa depan de nan ki eta w ye an, nan ki vil ou ye an, n ap toujou ka gide w konekte w avèk lòt òganizasyon ki pou ba w resous ak sèvis ke w bezwen pou pitit ou. Ok dènye kesyon e nap poze ou se finalman kisa ou ta ren anfen non e ki konsèy ki konsèy ou ta bay yon paran ki fèk aprann pitit li otistik?
M te gen youn yè as a matter of fact si w fèt gen yon dyagnostik premyèman mete nan tèt ou pa premye k gen dyagnostik lan ou pa dènye tou dezyèmman Pa ofanse pou di poukisa se ou. Bon rezon poukisa se ou.
E twazyèmman, ou gon pitit, se pitit ou li ye. Paske. Sonje sa, sonje kesyon wi. Pandan ou di sa, m sonje lè m te Ayiti, pitit pa m te gen reta pou l pale. E pi, yo te vle l al nan terapi. Yo fè tout tès, bon yo te, tout tès sikolojik etc. Yo te wè se pa t otis.
Men, yo te vle, men, e, Sikològ nou te wè a te refere nou a yon sikològ ann Ayiti pou nou al nan terapi. Donk, nou fè yon kontra avèk sikològ la. Donk, chak vandredi pou m mennen pitit mwen nan terapi. Imajine w, m ap travay pou anbasad etranje. Donk, E li te gen randevou a 10 è, donk chak 10 è pou m kite travay lan. Pou al mennen l nan terapi. Pou m al mennen, pou m al pran l nan lekòl li, paske m toujou depoze l le maten nan lekòl, pou m al pran l nan lekòl li, pou m mennen l nan terapi. Donk w ap imajine w, en, wi, w ap fè, nan tèt pa m m mande èske pitit mwen gen yon pwoblèm, èske l ap pale, èske l ap janm pale, etsetera. Ou deja gen tout strès sa a. Ou gen tout strès sa a. Men m sonje ofiramezi terapi ap avanse, yon lè m tande l ap batay avèk sikològ la anndan an, epi sikològ la di, kon a m frape li di non non kite, epi li di m ke, men youn nan pi gwo pwoblèm li gen se ke yo wè li refi, se pa, paske nan lekòl la yo di m li pa janm pale nan lekòl la, men sa ki te biza, lè l lakay lan li repete tout sa yo fè. Donk li repete tout sa yo fè nan lekòl la, tout chante yo, l aprann tout chante yo, men nan lekòl la li pa pale a pèsòn.
Li pa entèraji.
Donk sa sikològ la te eksplike m se ke li di m li te, elle était dans son monde. Donk terapi yo fè avèk li se retire l nan mond ke li plonje an. Se jou sa yo, l avèk sikològ la yo fè gwo goumen an. E se pou. E jou sa l soti nan mond pa l lan.
E jou sa l soti nan mond pa l lan. Paske li gen tout bagay yo, li asimile, li gen tout bagay yo, li pa pouse yo sot deyò, ya. Se jou sa li soti nan, ou wè m ap di sa, e dlo sot nan zye m. E pi psikològ la vin pale avè m, li di, li di, li di, Madam Joseph, li di ou konnen yon bagay, mwen remake ou enpasyan. Li di èske ou konnen dèfwa linivè konn ban nou yon seri de bagay? Se pou nou travay sou tèt nou. E sa te fè yon tit nan tèt mwen lè l di m sa a, paske efektivman m te kòmanse gen pase pou imaj yo chak mèkredi m al nan terapi, chak mèkredi m al nan terapi. Donk finalman, erezman, li vin grandi nòmal, li pale, bon apre 3 zan 4 an mwen vin di ke m regrèt m te pran lèt epi se tèlman pale twòp. Jolèt humm Yveline map gade Yveline avan Alize Yveline pandan Alize lè map fè konesans a otizim sa otizim fè e Yveline ki di fòl sot deyò an pa sèlman poul ede Alize poul pataje m toujou di ke mwen sot deyò an paske li te difisil jolèt m pa konn konbyen fwa m di map vole devan tren pou m fin a sa m sot deyò m chwazi sot deyò m di si m ka rann li mwen difisil pou yon lòt paran men kantite bagay pozitif ke otizm pote pou mwen tolerans m pat konn mo sa ditou pasyans bagay konsa pat egziste pou mwen tolerans pasyans bagay konsa pat egziste pou mwen ditou ditou ditou. Ou konpran?
So, yon de bagay jondi an linivè ou mete ou fas avèl, se pou aprann yon leson, pou aprann yon bagay ki pou pote yon chanjman. E ki sa m ka remake le pli souvan yon chanjman pozitif. Donk, mwen dakò avè w konplètman sou sa. E
m toujou di paran yo kenbe la. Gen de jou Jolèt, mwen menm pa egzanp, m gen yon jèn adilt 27 an. Li bezwen sipò pa rapò yon lòt ki ka bezwen mwen sipò paske li penn, li fè penti li, se a penti, se a tèt li l ap travay, sa pa rive anpil moun, mwen menm Joly k ap peye m sa avè l m ap travay, gen paran k pa gen tou sa. Men, chak fwa gen gradyasyon m gen yon ti pensman. M gen Fè youn nan. Fè w moutre zèv li yo nan galri yo wi pou yo ekspoze yo. Men m gen youn dèyè m nan la.
M ap voye kèlke foto pou ou.
M ap voye kèlke foto pou ou. Men, ti pensman m genyen an, s on sèl pitit m genyen. M p ap janm granmè.
Paske ki sa lakay nou? Nou reve, pitit nou ap fin lekòl, yo pral nan inivèsite, y ap travay, y ap marye, y ap fè pitit, vin al wè granmè m ap chita sou bodin mwen. M p ap gen sa. So chak fwa epòk gradyasyon m wè timoun ki nan brakèt laj li, sa k fini kolèj oubyen sa k pral nan kolèj, sa k marye, epi m gen ti pinsman sa, gen de lè li fè m kriye. Men aprè sa m di Jolèt men Bondye tèlman ban m plis, Bondye ban m yon pakèt neve a nyès, ou konprann? Pa onivo san non san, Tout lòt timoun sa yo. Se sa fè m di, viktwa chak timoun ki gen otis se viktwa pa m li ye. Gen de lè m konn sou rezo sosyal m ap li yon bagay yon paran mete, pitit li an pa titren. That's a pi, youn nan pi gwo pwoblèm paran. Mwen kontan tankou se pwòp pitit pa m. So, Bondye ban m yon pakèt. Epi m gen de lè m di, ah, m konprann sa Bondye fè, l tèlman konnen kè m gran pou m gen anpil lanmou, so li ban mwen sa a. Yeah. Ok, ebe Yveline, mèsi anpil. M te kontan gen konvèsasyon avèk ou sou timoun ki otistik. E pi bizaman, malgre w pale anpil, men emisyon an trè kout, donk se sa m renmen. M konn gen envite ki tèlman pale, nou ale o dela de inè de tan. Ou konnen men menm, lè m ap pale de otism m pa janm rete non Jolèt. Men m di ok, paske Lan de bagay map fè kounye an tou ranje mwen menm Yveline I set my mind I say she say one hour you know and I'm glad to do that paske m fè efò paske gen de lè gen moun ki konn di m pè paske m pale twòp Non ou te bon ou te bon repons yo te presi mwen vreman renmen yo ebyen N ap di tout moun mèsi paske nou te branche Kontwovès. Yveline mèsi paske w te aksepte envitasyon pou te vin pale de sijè sa ki enpòtan anpil nan kominote nou an. E menm si medya yo pa mete twòp pwojektè sou sijè sa, sou paran ki ap fè fas a defi ke yo jwenn akoz pitit yo otistik, epi tou bon an Ayiti lakay nou pa gen sipò pou paran e pitit yo e otistik e nou ta swete ke otorite yo wè sa nan yon lòt fason pou ta mete de sèvis espesyalize pou paran ki an Ayiti ki gen pitit yo ki otistik epi nou ta swete tou kominote ayisyèn nan Ozetazini Bay paran ki gen pitit yo ki otistik plis sipò ke yo merite. Ok Evelyne, se te yon plezi pou nou te resevwa jodi a. Gen sa m ta vle ajoute, Josette, si w pèmèt sa, m di Jolèt mèsi, mèsi Kontwovès chak fwa nou fon konvèsasyon sou otis oubyen kèlkeswa bezwen espesyal lan, li enpòtan paske kominote nou an pa abitye a sa vrèman. M ta di kominote an, se de mo kle pou n sonje, aseptans avèk enklizyon. Ou pa konprann, poze nou paran kesyon. pou konprann pou ka asepte e enkli. E paran yo sa m ta ka di mo ki enpòtan pou nou, pa pran oken tèm pejoratif, oken konpòtman, pa pran l pèsonèl se paske moun nan pa konnen e mo kle pou paran se konsistans. Pou paran ki an Ayiti yo, pitit ki pa kriye pa bezwen tete. Gon lwa 12 mas sou zafè andikape, lekòl e tou paske leta Eske n gon leta un leta pa telman care pou nou si nou pa pale paske bagay yo ekri la si nou pa pale pou n di mesye leta men sa w te ekri ou di pou konfome pou w bay pitit ou lekol sevis e tou yo pap okipe nou paske yo gen let pou erite donk merci anko Jolette une fwa de plus pou m te fe ti chita pale sa sou otis nan kominote nou an.